Ou pale de Foukan, Foukan te senatè de la Repiblik, li konn vin kote mwen, li vin kote mwen antanke senatè, si l gon bagay li bezwen regle kòm senatè. Ou pa janm tande yo pale misye nan afè dwòg, ou pa janm tande sa ou menm, ou kite nèg la vin kote w. Non, non, ant sa m tande e sa m konstate, e 2 bagay diferan. Non, non, non, non, tann, m pa pral tande yo di m yon moun se vòlè, epi kounye a kòm m wè l, m di kòm li se vòlè m pap pale avè l. Non, w ap pale komisè gouvènman an. Fò l etabli. A non, se komisè gouvènman pou regle sa. Epi son nèg senatè de la Repiblik tou, li gen iminite, li gen tout bagay. Epi ou paka foksyone nan zen tou, yap di anpil bagay sou moun. Epi ou sot di m te nan kadav, nan tout bagay konsa. Nou pa kapab foksyone, fon peyi foksyone sou zen. Se pou etabli lè fè. Gen, nan leta, chak moun gen dyab, chak moun gen dyòb, chak moun gen dyòb yo. Alon premye minis pral deside, entèl se vòlè, entèl se dòg dilè, se pa wòl mwen. Se la lwa ki pou etabli. Sa vle di ke pandan premye minis pandan 14 mwa kanmenm. Donk ou pa jwenn okenn moun ki nan koripsyon an Ayiti, paske yo pa arete pèsonn. Wi men wi men kijan m pral fè deside entèl nan koripsyon entèl pa nan koripsyon. Men kisa fò w chèche l. Mwen menm mwen pa non non ki fò w chèche l. Fò w chèche l. Non m ap di w mwen menm m ap di w.
Men komisè gouvènman w mete a.
Non men komisè gouvènman an gen djòb li. Fò l chèche l. Chak moun gen djòb yo. Men si l pa fè l, ou pa retire l. Tande tande tande tande tande Eveline tande byen. Se sa ki pouvwa a. Se sa k fè yo konn fè moun diktatè. Yo vle yon moun ki chèf fò l fè tout bagay. Mwen m panse ke genyen plizyè enstitisyon ki responsab pou konbat koripsyon. Ou gen UCREF, ou gen ULCC, ou gen les instances du ministère de la justice, ou gen inspection générale des finances, ou genyen CNMP. Gen ase d'institisyon ki pou okipe de sa. Sètadi ke lè yo di la justice, yo eseye trase yon liy pou justice la endepandan. Yon premye minis pa gen pou l al arete moun. Non li pa mande sa, li pa mande ou sa, men si ICREF, ULCC, pa janm, kom si, pou tout pakou, kom militan, e, mwen menm, ki dèyè miko, sa la kap pale la, gen de moun, mwen, mwen trè trè trè apresye, nan klas politik la, se ou menm avèk kolonel Rebu. Ok m renmen sa. Sa se depi moun ka kominike li ka ap defann tèt li menm si yo ta akize l nenpòt ki bagay. Metan ou pa ka premye minis pandan 14 mwa ou pa gade sa ULCC ap fè sa UCREF ap fè paske ou te deyò ou tande bagay yo donk kounye a fò w mande nèg yo sa k ap regle kòmsi pa gen kenn koriptè an Ayiti pandan 14 mwa pa w la ou pa jwenn okenn moun ki kowonpi an Ayiti. E sa e pwoblèm nan. E sa m ap di w la wi chèf. E sa m ap di w la wi. Se pa wòl mwen, m pa jij. Non men m di w moun k ap travay avè w la, ULCC a avè w l ap travay kòm premye minis. Kite m di w.
Li wi grèf. Yo endepandan. Se sa n pa konprann. Non men m si l endepandan men l ap travay pou le gouvèneman. Non, l ap travay pou leta. Enben wi jisteman.
Fèt atansyon pou leta.
E se egzakteman sa. De la menm fason ke UCREF oubyen ULCC pa ka fè yon rapò Pou premye minis la entèvni ladan l. Sa se diferan de sa m di w la la. Se la menm choz tou.
M pa fouti di UCREF al pèsekite tèl moun. Se djòb yo, men se la menm choz. Mwen di si l pa gen anyen, m ap rele yon nèg mwen menm kòm si la m chita la. Non ou pa gen dwa. M direktè jeneral.
M ap rele. Ou pa gen dwa fè sa. M ap rele.
Non.
M pa gen dwa oryante ou, m pa gen dwa di. Non men kòm si m direktè jeneral la. M ka rele yon nèg mwen di ou pa jwenn anyen menm. Se se depi lè w chita la ou pa jwenn okenn moun ki kòwonpi.
Men fò m mande l sa si l pa di m anyen. Men se son djòb.
M ap di w yon ti bagay byen. Chak moun gen spesyalite yo. Chak moun gen sa yo kapab fè. Gen tout yon mekanis ki pou kontwole. Ou wè nan peyi a gen UCREF. Si w nan tranzaksyon lajan, konbinezon, yo kontwole l ojou lejou. Yo voye rapò yo. au jour le jour men se pa au niveau de la primature, la primature pa okipe de sa e se pa wòl li paske se two frajil kòm pouvwa politik se jisteman pou pa gen diktatè pou moun pa fè moun abi paske m te gen dwa deside la m gon pwoblèm a Yvner epi m fè fòmante yon dosye kont li m fè pèsekite l m pa gen dwa fè sa se nè pa mon wòl se nè pa mon wòl e m panse ke fò chak moun pou yon peyi mache chak moun ap fè djòb yo ann pran bon m fò m Konparezon nè pa rezon. Ou panse le prezidan dè Etazini li pral antre nan afè dosye jistis, ki moun ki fè krim, ki moun ki vòlè, ki moun ki. Se pa son wòl. Se nè pa son wòl, se nè pa le wòl di premye minis. Gen manda ki defini, gen kritè ki sa premye minis la gen pou l fè.